Jeneralman, lè y ap pale de kontinan Afrik la, premye bagay ki toujou moute nan tèt nou, se povrete, salte, malnitrisyon, eksetera. Ebyen, jodi a m vin pale nou de kèk peyi nan kontinan Afrik la ki pi rich. E klasman peyi rich sa yo fèt apati de PIB yo, ki vle di Pwodui Enteryè Bru yo, Ebyen se kantite bagay chak grenn peyi sa yo pwodwi ki pemèt yo antre kòb. Si w ta renmen konn peyi sa yo, m konseye w gad videyo a jiska lafen pou w ka dekouvri peyi sa yo ki pi rich nan kontinan Afrik la. An premye pozisyon, nou gen peyi Nijerya, ki se peyi ki pi rich nan kontinan Afrik la, an menm tan ki se peyi ki pi peple nan kontinan Afrik la, ak yon popilasyon anviwon de 200 milyon abitan. Peyi sa a anrejistre yon PIB de 376,28 milya dola ameriken, e ekonomi peyi Nijerya a baze sou komès ak enèji, e se youn nan pi gwo negosyan peyi Etazini nan kontinan Afrik la, paske peyi sa a founi peyi Etazini en senkyèm anviwon nan petwòl li a, e peyi Nijerya plase an uityèm pozisyon mondyal nan ekspòtasyon petwòl. Agrikilti nan peyi Nijerya se yon sous anplwa, paske 30 pousan Popilasyon peyi sa ap travay nan domèn agrikòl la. An dezyèm pozisyon, nou gen Afrik di Sid, ki gen yon popilasyon anviwon 57 milyon abitan, e peyi sa gen yon kilti ki vrèman divèsifye. Ak 11 lang ofisyèl, peyi Afrik di Sid anrejistre yon PIB de 349,29 milya dola ameriken, e ekonomi peyi sa baze sou eksplwatasyon minyè, agrikilti, konstriksyon otomobil, Telekominikasyon ak touris. Malgre sa, peyi Afrik di Sid toujou afiche yon to elve de povrete ak chomaj. An twazyèm pozisyon, nou gen peyi Ejipt, ki se yon peyi ki vrèman koni pou moniman istorik li yo, tankou gran piramid yo avèk sfenks yo, eksetera. E jounen jodi a, peyi Ejipt. Se twazyèm pi gran ekonomi kontinan Afrik la, ak yon PIB de 237,03 milya dola ameriken. E peyi Ejip se twazyèm peyi ki pi peple nan kontinan Afrik la, ak yon popilasyon anviwon 100 milyon abitan. Ekonomi peyi sa baze sou touris, komès, transpò maritim, gaz natirèl, agrikilti avèk petwòl. Pou pwodiksyon petwòl la, chak ane peyi Ejip pwodui anviwon 700 mil baril. An katriyèm pozisyon, nou gen peyi Aljeri ki fonde ekonomi l lan sou enèji fosil avèk gaz natirèl. Ebyen peyi Aljeri gen yon PIB de 173 milyon dola ameriken. Ebyen peyi sa a oryante l pandan dènye ane sa yo vè devlopman dirab yon fason pou kreye plis anplwa. Ak yon popilasyon anviwon de 42 milyon abitan, ebyen ekonomi peyi sa baze sou lòt sektè tankou agrikilti, pèch ak touris. An senkyèm pozisyon, nou gen peyi Angola, avèk yon PIB de 124,209 milya dola ameriken. Peyi Angola se senkyèm peyi ki pi rich nan Afrik la. Ekonomi peyi sa depann lajman sou pwodiksyon petwòl, gaz, dyaman ak agrikilti. Peyi Angola gen yon popilasyon anviwon de 30 milyon abitan e lang ofisyèl peyi sa a se pòtigè. An sizyèm pozisyon, nou gen peyi Mawòk. Avèk yon PIB de 109 pwen 82 milya dola ameriken, peyi Mawòk gen yon popilasyon anviwon de 36 milyon abitan e ekonomi peyi sa a baze sou touris, agrikilti, enèji ak ekspòtasyon yon dwòg yo rele kanabis. Selon yon etid ki te fèt nan ane 2016 la, yo fè konnen ke 70 pousan kannabis ki te konsome nan kontinan Ewòp la soti nan peyi Mawòk. An setyèm pozisyon, nou gen peyi Etyopi, avèk yon popilasyon anviwon 207 milyon abitan. Etyopi se dezyèm pi gran peyi nan kontinan Afrik la ki pi peple. Peyi sa gen yon PIB de 80 milya dola ameriken e ekonomi l baze sou agrikilti, ekspòtasyon kafe, lò ak enèji. An uityèm pozisyon nou gen peyi Kenya ki gen yon popilasyon anviwon 50 milyon abitan ak yon PIB de 80 milyon dola ameriken. Ekonomi peyi Kenya baze sou eksplwatasyon minyè, pèch, touris, men se ak agrikilti an. ki jwe yon wòl majè nan ekonomi peyi sa. E an nevyèm pozisyon, nou gen peyi Tanzani avèk yon PIB de 57 milya dola ameriken. Peyi Tanzani gen yon popilasyon anviwon 59 milyon abitan. Ekonomi peyi sa baze sou agrikilti, ekspòtasyon, touris ak eksplwatasyon minyè. Si enfòmasyon sa yo te itil ou,